Bonswa tout moun, nan videyo jodi a, m pote pou nou kòman nou kapab anrejistre apèl nenpòt moun pou nou tande sa l ap di. Deja si nou renmen ide a pa ezite like videyo a e abòne a chanèl la pou w pa rate pwochèn videyo nou yo. N ap pran yon kout poz n ap tounen talè.
Nou retounen apre poz la e jan nou te anonse li deja nan entwodiksyon videyo a, nan videyo jodi a m pote pou nou kòman nou kapab anrejistre apèl nenpòt lòt moun sou telefòn pa nou. Pou nou ka tande tout sa l ap di e pou nou ka wè tout sa l ap fè. Pou fè sa wap bezwen yon aplikasyon wap enstale sou telefòn pa moun nan menm telefòn moun nan wap anrejistre tout sa lap di a se sou li ou pral enstale aplikasyon sa ou pral sou play store pral chache aplikasyon sa ki rele kòl box ki konsa epi men aplikasyon an kòm mwen menm gentan gen l deja sou telefòn nan m ap fè ouvri epi wè li tou ba si nan fè jaksèp nan fè kontinye kontinye nan otorize l Nou va al lwèl la ankò nou aktive l. Ok. Nou fè tèmine. Nou va ale nan 3 ti bak anlè a. N ap peze l.

Lè nou fin fè sa kounye a, n ap antre nan notif, n ap antre menm kote ankò, n ap antre nan notifikasyon. N ap dezaktive tout sa yo. Ok. Epi nan fe bak. Nan pran tri anko. Nou pral nan koneksyon avek Google Drive. Nan fe link. Ok. Si nou pa gen yon kont lan sou telefon nan, nou pral jis nan ajoute yon kont. Nan met email nou. Kòm mwen menm m te gentan fè l deja, m pa bezwen m remet email mwen ankò nou menm. N ap fè ajoute yon kont epi n ap met email nou. Kòm mwen menm mwen gen l deja, m pap fè anyen ankò. M ap jis peze sou sa m te genyen an. Epi n ap, lè n fin fè l nou menm, l ap voye nou sou paj sa dirèkteman. N ap fè aktive senkwonize otomatikman. Ok, lè sa n ap soti. Sa tout bagay kòrèk nou soti. Nou pral nan paramèt telefòn nan kounya. Nap antre nan paramèt telefòn nan. Nou prale nan aplikasyon. Ok. Lè nou vin nan aplikasyon nan ap chache aplikasyon nou sot enstale ya. Ok. Nou pral nan notifikasyon. Ok. Mwen nan nou pral bloke notifikasyon. Nan bloke tout notifikasyon. Nan wè tout notifikasyon kounya bloke. Nou pral fon demonstasyon ansanm men. Aplikasyon map travay video sa pap ba nou opòtinite poun wèm kap pale nan telefòn ansanm a moun nan jis map fè apèl la apre sa m pral moutre nou sou telefòn pam nan sou telefòn pam nan sa pou mwen an sa nap sèvi la jiska prezan se telefòn pa moun nan m pral moutre nou sou telefòn pam nan kòman apèl la ye tout sa moun nan di nou anrejistre tout ebyen nou pral pase avèk etap swivan. Ok jan mwen te anonse nou an kounya la se sou telefòn pam nan m ye kounya map antre sou google drive kote nou wè ti sin sa ki gen vert ki gen jaune ki gen bleu a nap antre ladan epi nou pal nan 3 ti ba anlè a nap fè resan epi la nou wè tout apèl yo nou ka antre ladan pou nou tande Ok nou pral tande tout apèl yo kounya. Se telefòn nan kap sone epi lè moun nan pa pran nap wè. Ok gon dezyèm nap nan anrejistreman nap tandel ankò. Tout sa se apèl moun nan resevwa sou telefòn pa l epi ki moute sou telefòn pa nou an. Ebyen jan nou sot wè a se tout apèl moun nan fè sou telefòn pal, imedyatman l fè apèl la oubyen moun rele l, nou menm nap resevwa tout anrejistreman de sa yo di sou apèl la. Kòm aplikasyon travay videyo a vrèman sansib li pa ba nou posiblite pou nou wè apèl la pou nou. Mwen lè map pale ansanm a moun nan, men nou ap tandel sou telefòn pa nou si nou fè esperyans lan. Ebyen se video sa mwen te pote pou nou, map remèsye tout moun ki abòne a chanèl la e sa ki poko fè sa nap mande w fè sa pou pa rate pwochèn video nou yo. Nap kwaze ankò nan yon lòt video babay a la pwochèn.